jwenn chans sa apre midi an pou ke nou kapab pale de vizyon 2040 e osi reponn a kelke kesyon ke konfrè nou yo, byen zanmi nou yo, byen patizan ki ansanm avèk nou ta pose konsènan vizyon an ou byen konsènan pwosès ke nou menm nou ap antre pran. Pou n te kapab atenn objektif pwojè vizyon 2040 lan ke nou konnen deja, ki se yon pwojè ke n ap travay pou nou reyalize kolektifman. E lè nou di kolektifman ke n ap travay pou nou fè li, e gen de bagay ki difisil pou w esplike yon Ayisyen. Pa egzanp, pou w ede yon Ayisyen konnen ke, gen bagay ki posib ke nou ka fè ansanm si nou regwoupe nou ansanm, li pa fasil. Paske Ayisyen pa renmen met tèt ansanm, e depi ou di Ayisyen tèt ansanm wi, n ap fè yon bagay wi, se tèt ansanm n ap fè l, yo kouri. E se youn nan rezon ki fè nou kote nou ye a. E rezon k fè yo kouri a, se pa paske yo pa kwè ke nou ka fè l non, men se paske yo pa ta vle ladan l. Yo ta renmen se yon lòt moun ki pou fè l pou yo. E se nan sans sa a k fè nou menm nou ap travay avèk vizyon 2040, nou vini avèk idewoloji sa a. Premye bagay ke nou vle fè, pou gen yon chanjman kolektif, dwe gen yon chanjman endividyèl. Sa vle di ke nou menm antan ke pèsòn, nou dwe kòmanse chanje tèt nou dabò. Anben konsa nou kapab vin mete fè koleksyon an oubyen vin mete fè kò a. Enben kounye a nou kapab vin yon kò ki chanje. Epi konsa nou kapab pote chanjman. Pa ezanp, se pa Ayiti k pou chanje men se nou menm Ayisyen ki pou chanje atitid e oubyen mantalite oubyen e tout bagay nou yo n ta dwe chanje epi kounye a pou n wè n kapab pou di n ap met tèt ansanm. Sa se youn nan bagay ke m te vle pote pwen sou li M eseye sa kapab ede nou. Nou genyen lòt konfrè tou ki te pale ansanm avèk nou k ap mande men poukisa k fè gen ke pandan kesyon kowonaviris lan nou menm nan vizyon an nou pa t ede oubyen vin avèk yon plan pou n te ede moun yo. E sa ke nou Ta renmen fè nou konnen ke e Kennedy te di sa, mwen renmen di l tou, Kennedy te di ke there are those who see things and say why epi gen lòt moun tou li menm li di w ke li menm lè l wè yon bagay Li dream things the way there are not and say why not. Anben se nan sans sa nou menm pou n ta kapab esplike l. Gen moun ki renmen wè Ayiti oubyen Ayiti son peyi kote ke nou te kapab di k ap fonksyone an ijans. Tout moun ta renmen pou yo jwenn moun k ap ede yo men yo pa ta renmen yo menm pou yo ede lòt moun. Sa vin rann ke nou pa di li pa ta enpòtan pou ke nou ta kapab ede pandan moman e kowonaviris lan. Men sonje ke nou pa yon òganizasyon de charite. E nou se yon òganizasyon ki oubyen yon mouvman ki regwoupe Ayisyen oubyen k ap travay pou regwoupe Ayisyen pou ke nou kapab pote devlopman e non pa pou n fè dè charite oubyen bay dè don. E pou ki rezon k fè nou di sa? Gen moun ki panse ke si ke ou gen yon gwoup ou ke w oubyen an Ayiti ou ke w pa ka fè charite Ou pap akonpli anyen oubyen ou pap ede. Charite pa ede chanje peyi. Charite pa ede devlope peyi. Nou menm nou renmen pou n ta wè peyi a devlope avan ke nou menm jenerasyon k la nou ta mouri pou ki n te kapab kite yon bagay dèyè pou jenerasyon k ap vini an. Men menm si n te gen yon milyon, de milyon oubyen tout lajan petro karibe a nou ta fè donasyon avè l nou mouri. Jenerasyon kap vini an pap konnen si nou te fè yon bagay. Paske nou te depanse l nan fè donasyon, men nou pat envesti l nan pwojè devlopman a lon tèm ki te kapab dire pou jiske lè lòt jenerasyon an vini. Enben, se nan sans sa ke mwen espere ke nou konprann. Gen yon lòt konfrè ki te pale ansanm avèk nou, ki t ap di nou men pou ki sa k fè ke nou pa ta ede edikasyon nan edikasyon yon bagay konsa. Enben sa ke nou menm nou vin wè ki lojik, lojik lan, nou poko janm wè yon moun ki kite Ayiti ki di se dèyè edikasyon l ale. E si poko gon janm gon moun ki kite Ayiti, moun menm jan avèm, ou byen lòt moun ki nan plis ke 4 milyon moun ki yo di ki nan diaspora, ki kite Ayiti ki al dèyè edikasyon. Yo toujou kite Ayiti pou lavi pa bon, pou zafè pa bon, ou byen yo ta ren, yo kite Ayiti paske ya chèche. yon fason ki te kapab ede yo pwogrese oubyen avanse oubyen vin viv yon vi ki pi bon. A men sa vle di ki sa? Sa vle di ke nou menm antanke vizyonè, antanke vizyon 2040, si moun ki kite yo se dèyè travay y ale, a men sa vle di ke se pa nan edikasyon pou nou ede moun paske lè w fin ede yon moun nan edikasyon, Aprè dezan, twazan, katran, senkan l kite l al Chili, l al Brezil oubyen l al Sendomeng, ebyen èd ke w te ba li a, sipò w te ba li a pa vin benefisye peyi a. Men, e lè moun sa kite Ayiti a, se travay l al travay. Men si ke nou menm te vini avèk travay, avèk mwayen devlopman pou ke e moun sa yo te kapab jwenn travay, Enben se garanti moun sa yo pa t ap kite peyi a. E si moun nan te gen mwayen tou l t ap travay. Chaje bèl inivèsite ann Ayiti. Gen inivèsite de non. Gen fakilte de non ann Ayiti. Men gen moun ki kite paske yo pa ka manje, paske yo pa ka jwenn yon travay lè yo sot lekòl. Pou yo ta ale, pou yo ta fè kòb, pou yo met nan pòch yo, pou yo ta achte bagay ke yo bezwen, yo vin ap soufri, yo kite l. Anben, pou reponn a bezwen moun sa yo, Edikasyon ap vin pa primòdyal pou yo menm. Pase si sosyete a yon sosyete ki a 85 pou 100 moun ki pa p travay ladan l, anben primòdyal ke nou bezwen an se travay. E sèl fason ke n kapab vini avèk travay se pa mwayen devlopman. Ebyen se sa k fè ke nou vini avèk vizyon 2040, nou ankouraje chak grenn Ayisyen ki ta renmen pou wè gen de pwojè devlopman ki fèt. Tankou èpòt gran Sid la. Èpòt rejyon gran Sid lan ki pral fèt nan Aken. Ou menm ki ta vle sipòte, patisipe, ede, kontribiye, envesti nan pwojè a. Yo mande w pou envesti ladan l. Tankou lòt pwojè ke n ap gade tankou a Jakmèl, tankou an pak endistriyèl ki pral fèt nan rejyon an. Anben, nou mande w gen opòtinite pou nou devlope rejyon an. Rejyon gran sid lan. Rejyon gran sid lan, li gen anpil valè ke nou menm si nou met men ansanm pou nou devlope l, nou ka atenn anpil bagay pou rejyon an, anpil bagay pou peyi a. E men patizan m panse ke se nan efò sa ke n ap fè, se nan efò sa ke nou ankouraje w pou jwenn ansanm avèk nou nan vizyon 2040 pou ke w kapab envesti nan vizyon an ansanm avèk nou yon fason ke nou te kapab kreye travay pou tout rejyon gran sid lan. Lè nou pale de rejyon gran sid, nou gen sid, sidès, grandans avèk nip ki ladan l. Enben, nou vle wè si nan dezan, twazan, Si n te kapab soti nan kesyon pou n ap antre Pòtoprens, pou n ap pati, pou n pral èpòt, men n te kapab jwenn yon èpòt ki nan rejyon an, ki kapab desèvi nou menm ki nan rejyon Gran Sid. Enben, sa se sa n ap ta pale, sa se sa n ap preche, sa se sa n ap pwone pou ke chak grenn Ayisyen ki ta vle, envesti nan pwojè sa, nou ba w opòtinite pou w envesti nan pwojè a e konsa nou menm ansanm nou te kapab devlope kapasite nou pou ke nou te kapab ede jenerasyon k ap vini an vin jwenn yon lòt sosyete ki chita sou devlopman, travay. ki kapab bay ekonomi peyi a yon lòt valè oubyen ki kapab ede monte ekonomi peyi a. E sèl fason pou ke nou kapab konbat lavichè, konbat mizè, konbat povrete, konbat chomaj nan peyi a, se devlopman pou genyen. E devlopman, pa gen chemen pa bwa, se envesti pou envesti nan devlopman. E se sak fè nou envite w pou jwenn avèk nou nan Vizyon 2040 pou ke w kapab envesti nan pwojè devlopman sa a. E lè w envesti nan pwojè a, non sèlman ou gen chans pou w akimile yon benefis, men tou ou ede peyi a, ou ede. rejyon an pou ede pèp ayisyen an. Zanmi patizan se te yon plèzi ankò pou nou te pale ansanm avè w. Mwen panse ke ou kapab jwenn anpil lòt enfòmasyon si ke ou kapab vizite nou sou wèbsayt nou ki se www pwen org vision 2040 pwen org. E ou byen tou kapab, pandan w la w kapab kontakte nou, w kapab voye yon mesaj pou nou, w kapab email nou, gen dwa jwenn nou la. Ansanm nou kapab debat tout lòt sijè ke w ta kapab bezwen pa website la. E ou kapab gade tou ki sa n ap travay sou li. E nou swete ke sa kapab ede w. Se te zanmi w, se te patizan w, se te Brutus ki t ap pale ansanm avèk ou pou vizyon 2040.